Jan nap gadel la chèf viv ansanm lan babekyou mezanmi li vin bay Emmanuel Macron repons Jimmy Cherizier pale anpil bèl koze anndan video sa mwen konnen gen anpil moun ki pa renmen babekyou men video sa li tèlman byen pale anpil moun pral bay babekyou respèl paske Lè Emmanuel Macron te fè deklarasyon sa, se tout Ayisyen an jeneral ki te santi yo vekse. Li bay Emmanuel Macron yon bon repons epi anndan videyo sa, Barbecue pral pale anpil koze.

Ce mec n'est pas digne de représenter la France. Nan video sa mwen pral kite nou tande koman misye tap kase met nan bol macron mezanmi koze yo anpil men jis avan kitem pran 2 petit segond kom dabitud poum remèsye tout nouvo abonem yo tout ansyen abonem yo tout moun ki toujou la A chak fwa m lage yon video ki toujou pataje l, ki toujou kite yon kòmantè, m ap di nou tout yon gran gran mèsi. E ou menm k ap gade video sa sou chanèl la, ki poko abòne, pa bliye fè sa, abòne, aktive ti klòch la, son fason pou w ka jwenn. Yon notifikasyon a chak fwa mwen poste yon nouvèl video. Anbasad Lafrans spesyalman ki kenbe peyi a nan mizè l ye la. E mesye, mwen m pa menm fè video sa pou m pale ak pèp ayisyen. Paske pèp sa son pèp ki degrengoch la. Son pèp wap goumen pou li, li pa konn si wap goumen pou li. Son pèp yo monte yon sistèm kote ke yon ekip vagabon gen mikwo nan men yo e ke yo peye yo lajan pou fè pèp la kwè ke. Se kont li menm nap goumen E se malere malere sa mpa ret sou yo Ayisyen mpa pral pale de yo Spesyalman anbasad la frans Mwen sa nap fè ayiti an Li pap kont li pap li pap ret pou toutan Menm lèm ta mouri Sa nap fè ayiti a li pap ret pou toutan Paske kòman nou konprann ke yon ekip politisyen vòlè rat do kale zenglen dou Pou yon peyi yo metel konsa nan eta sa. Tout moun ki pral mouri nan peyi a la tout ap mouri sou konsyans nou. Kontrèman n ap fè moun kwè, oh moun ap mouri, malerèz ap mouri, nèg viv ansanm yo ap tiye moun, viv ansanm pa vle moun. Yo, sa yo pa briding nou menm. Sa yo pa briding nou. Nou mechan twòp a pèp sa. Tout sa k pral pase nan peyi a la e sou kont nou. Tout sa k pral pase nèt nan peyi a e sou kont nou. Wè, fè videyo sa m pale anbasad yo. Nèg ki pwopòz direktè dopinyon yo. kap fè gwo analiz politik yo nou mèt poze nou poze nou nou fè peyi sa twòp twòp abi nou fin rich nan sistèm nan bann vòlè nou mèt poze nou ok epi moun ki ka branche ret branche malere malerèz yo kòm yo pran pòz kòm si e pou nou yap goumen lè nou wè nou yon kote retire kò nou tande. Nèg kafou an ale. Ok e mwen menm se ti nèg kafou ok m mèt di m fèt kafou m leve kafou Mèsi anpil paske w banm opòtinite a ke ou pranm nan live la e wap banm yon mosyon poum pale. Kesyon pam mwen gen pou aswè a ki objetif batay sa? Eske se yon batay pèp eswa yon batay nap fè sèlman pou viv ansanm? Objektif batay la li klè, se yon batay ke nou ap fè pou pèp, se yon batay ke nou ap fè pou chanjman reyèl lan, se yon batay nou ap fè pou chanje kondisyon lavi moun ki pi mal yo. Men pa kont nan batay ke nou ap fè pou pèp la, gen yon ekip erè ki te fèt nan kòmansman batay yo. Pa egzanp, gon ekip nèg ki gen zam lan men yo ki potko gen ideyoloji e ke pou nou travay pou pèp la. Byen pran sans sa m di w lan wi, nan kòmansman batay lan, gon ekip nèg ki potko gen ideyoloji pou yo te travay pou pèp la. E sa k fè w wè gen anpil kay moun kouri, gen anpil zòn moun kouri kite kay yo, gen anpil zak malonèt. ki rive sou moun yo jodi an non sèlman n ap eseye bay mesye yo ideyoloji n ap eseye fè yo pran konsyans tou e ke pou sak pou zak mal yo te konn fè sou sosyete a sou pèp la e ke pou yo pa kontinye fè zak sa sou pèp la. Ok e bon kisa si nou di n ap fè yon batay pou pèp m ta vle e pou tout pèp la wè ke n ap fè yon travay ki serye e pou yo ka sikile nòmal e dènyeman m ap gade m wè m antre ayiti Jou ou wè yo tap bloke tap tire nan èpòt moun pa ka vwayaje, yon sendomeng m si deja rayi se ladann mwen oblije al pase pou m pran avyon pou m kite peyi a humm kijan nou gade sa kijan nap gade pèp la jan lap soufri pandan se tan m panse wotè batay la wotè pwoblèm ki gen nan peyi a se leta li ayisyen pi gwo pwoblèm peyi ayiti se ayiti se ayisyen li ankò. Ou konprann? E, e, e, se, e, se paske, se paske nou konsyan, se paske nou konsyan jodi an, e ke pèp la ap soufri, nan batay n ap fè a, premye viktim nan se moun ki sanble nou yo, se paske nou konsyan wi, e ke moun ki sanble nou yo ap viktim, e sa k fè aswè a n ap dyaloge la wi. Dapre ou menm, poukisa m ap pale aswè a la? S on fason E ke pou nou kapab tand ou wè live sa la tout mesye viv ansanm yo nèg ap tande pafwa lè se mwen menm ki di nèg yo mesye anpil moun mwen pale avè yo nan telefòn tout moun yo ap di m yon sèl bagay yap plenyen pou viv ansanm yap plenyen pou moun ki kouri kite kay yo anpil moun mwen pale avè yo ap mande m e ke pou m pale avè nou pou moun yo ka retounen lakay yo sa vle di lè e mwen kap di nèg la sa nèg la ka panse e manti Live sa yo nou fè yo menm e e bout ba bout ba ap tande live la menm sil pa bay li gen moun kap koupel voye ba li e tigrès ap tandel ti bebe bougòy ap tan e e ap tande ap tande live sa ok e yap koupe gen gen bagay mwen di la yap koupe voye ba li jodi a nap pale a mesye yo. N ap pale a tout moun pou tout moun pran yon konsyans, n ap pale a tout moun e ke jan w di an, ou gen rezon, ou kòrèk. Paske m te repete sa talè a nan kòmansman live lan. M pa ka di m ap goumen pou yon moun, m pa ka di m ap batay pou chanje kondisyon lavi moun nan, epi pou moun mwen di m ap goumen an, Ok. Epi pou l mal alèz. Epi pou l mal alèz. Pou moun mwen di map goumen an, epi moun sa a li menm se li menm kap viktim anba m, pou moun mwen di lap map goumen an, se moun sa a ki twouve e ke li pa alèz. Pou moun mwen di map goumen an, li pa fè m konfyans, li pa konfòtab. Jodi an, e paske gon bagay ki pa mache. E paske nou santi gon bagay ki pa mache ki fè nap eseye pale a pèp la. Ok, banm di w dènye bagay e patnè OG te di talè a. M panse ke li di pou n ta depoze lèzam, m panse li pap osi fasil paske peyi Ayiti pa gen yon kesyon de jistis ladan l. Ok. Banm di w bagay, banm di w bagay, depi se nèg ki vin anba live mwen kap vin lanse pawòl depoze zam, m pa konn kit yo fin pale m voye yo ale. Banm di w sa gen non banm di w e banm tann banm di w yon bagay frè m banm di w yon bagay Israel ap goumen la avèk Liban lap goumen avèk la Palestine Israel se pa e pa bib li met anlè se e pil misil lap lage sou moun yo la e pil zam li pil bal li. Ok nou menm antanke nou menm antanke pèp se zam ki ba nou endepandans de sak byen goumen goumen sa zam lite ba nou endepandans jodi a la sim di map goumen e peyi ki genlè ou peyi kote leta pa tande moun ou peyi kote ke ou pèp ap manifeste de menl de pyel li pa gen zam nan menl lapolis ap tire a bon bal sou li. Kounya yon nèg ap vin mande m depoze sa. M'en pale bagay ki pi enpòtan. Yeah, bon, m panse ke ou son viktim leta, kòm yon nèg ki te fè 14 ans anndan yon enstitisyon, jounen jodi a se leta ki kreye w, ki mete w nan kondisyon de vi sa. Mwen pa pral di w ni ou se yon gang, ni ou se bandi, men sèl sa m ka mande, pou viv ansanm nan ou nèt. Bonjou Paul! Bonjou Paul! E kit ou moun rele m gang, kit ou rele m teworis, kit ou rele m bandi, ou mèt di sa w vle. Youn pa deranje m. Rezon, yè swa m te repete l ankò, m ap retounen repete l. On sistèm, m ap viv nan yon peyi gang, m ap viv nan yon sistèm gang, moun k ap rele m gang nan, E paske m pa nan m pa nan enterèl se gang kap rele gang gang epi frèm ann pale lòt bagay bon mèt rele m gang. Banm diw sa gen men men sèl sèvis m ka mande tout viv ansanm yo nèt kit li te bougòy ti lapli kriz bout ba paske menm se nèg kafou mwen la m fèt ou konn izo ti lapli men menm nèg sa yo se viktim leta yo ye men sèl sa map mande nou m santim leve bwat twòp kay moun M ta renmen vin lakay mwen m vin repoze tou. M ta renmen vin santi m alèz, bèl solèy pou m bò plaj. Epi ti malerèz madan Sara yo, lè y ap pase pou moun yo pa pran machandiz yo. Mwen m son viktim de moun yo pran machandiz moun mwen nan Matisan ok. Kòm se nèg Kafou. Mwen m ta renmen ke kòm travay sa mwen ap fè a Yow on bon travay li ye men m pa gen ipokrizi m pa gen ni pou m achte figi kelkeswa moun li ye a sèl sa m ka di nou mesye komanse pran konsyans pou pèp la ka rale on souf pase twòp ti malerèz ap soufri gen moun se kòb bank ki nan men yo pèdi l gen moun se moun ki yo mande prete gen moun ki gen timoun yo pral lekòl yo poko wè kisa pou yo fè pou yo wap gade pou wè moun nan fin redi peye tout ane lekòl l api timoun nan pa ka fè menm 15 jou lekòl. Wa m di w moun nan fè tout sakrifis sa li pa ka al lekòl pandan se ki sa l ye se kout bal isi kout bal lòtbò epi moun nan menm ap mande prete ap pran eskont epi pitit li chita lakay an nou gon yon konsyans tout nèg ame yo an jeneral m panse nou tout ap tande m rann rann nou rann dyaspora yo sèvis sa menm si ke Ou mèt pale avè yo frè m ou mèt pale avè yo. Epi sil posib koupe pati sa fè tiktok avèl voyel ban mwen mwen map patajel pou ou pale avè yo m baw tan pou pale a nèg la. Kòmanse rekòmanse rekòmanse di nèg yo sa paske e nan konsyans mwen menm tou e nan konsyans e nèg yo map eseye ale di nèg yo paske w sot di w bay la kòm jèn gason ou pa wont pou w dil. Nèg moun isi te ka vin pran pòz yo sesi yo selòt bò ou bouke leve bwat nan peyi blan. Yeah se mizè map pa banm di w e Jimmy pa gon moun kap viv nan peyi etranje ki pa yon esklav mantal ok pase gon bagay ki yon kesyon ki rele bil gon kesyon de leve ou konprann yo yon moun kap viv ayiti ou wè si ayiti te gen sak rele sekirite demen si Dye vle la m di blan al o nan mèd men ti bout paspò l te ban mwen men ti bout rezidans li te ban mwen m tounen lakay mwen. Ou sel kote ou ka viv pi byen se kote ou te ne e kote ou te fèt ok e pandan se tan wap gade pou wè ayiti se se pi bèl peyi k te ka gen si nou te gen yon inyon te gen tèt ansanm men menm sèl sam ka di pèp ayisyen ann eseye padone paske si ke gwou viv ansanm te komèt yon erè paran w ou frè w te gentan mouri pa gen anyen k ka fè yo reviv an se eseye padone pou gon chanjman si pa gen padone pap janm gon chanjman ap toujou nan goumen ou konn. Ap fè yon video konplè.
Banm diw bagay m pral kitew ale ti nèg kafou poum pran lòt moun e mèsi anpil paske ou te patisipe nan live lan banm diw bagay frèm ti nèg kafou sak gen nan peyi dayiti la pou ka retounen vin antre nan peyi ou pou vin viv E sel dialogue ki ka korijel. Yeah. E sel dialogue ki ka bay li. Ok frem. M pap baw manti Jimmy, devan Bondye m pap viv byen non. Pandan se tan m pa manke sa m ta dwe gen non m pap viv byen non. Yo!
Ou nan peyi ou nan peyi ou plizoumwen gen sekirite. Vle pa vle wap travay. Ou gen manje. Ou ka ach met yon rad sou ou. Men, kòmsi, mantalman, ou fè kòb la a men dwat, yo pran l nan mwa a men goch. E travay wap fè yo, yo di men. Tout moun konprann sa frè m. An tou ka, mèsi anpil men. Men men m tou di moun sa men. M gen, m gen 6 frè a sè ladan l. Sa wap pale a m konnen m gen 6 frè a sè ladan l. M ta renmen sou gwoup la tou pou m lage de konsèy tou. Pou nèg yo pran de konsyans. Pase m wè, m ta renmen sa. M ta renmen l. Se pa fòt pou m. Monchè, e gwoup la se mezi nèg viv ansanm ki sou li.

E je pèp la a ouvè ya wè poutèt kisa nap fè batay la e son batay nap fè franchman e sa vrèman fèm plezi menn enstitisyon pèdi yon nèg kel pap janm genyen nan vil ankò l pap janm ka retrouve ankò e tout sak rive nan lavi tout sak rive nan lavi e m toujou di se pa pou yon byen e pou yon mal petèt e sak pou ta rive m tou e pou m ta pou m ta e deside goumen pou chanje kondisyon lavi moun ki pi mal yo ok frèm mèsi anpil mèsi anpil yon lòt moun.